Mango. Sanble 6 mil dola, 8 mil dola, 10 mil dola, pote bon vagabon Sendomeng pou fè bounda nou. Men rezilta, koulye nap mouri grenn, anpil la ki ap sote wi. Anpil la ki ap sote wi. O Bondye, ou kwè m pral fè bounda m? Ale. An nou pa di nou sou pakèt moun yo jwenn. Pou Bondye ba nou ti fòm nou, olye pou n kouri, pou n al nan gym, pou n ap rilaks nou, n ap byen manje, n ap rilaks nou, se chita al bon nèg foure fè nan bounda nou, fè grimès nan figi, oh m gen gwo bounda. Gwo bounda pa lasante. Gwo bounda, gwo bounda pa lasante. Menm si w a gen gwo bounda, Blondedy pa lasante, Florence pa lasante. Gwo bounda pou granmè si li pa itil yo anyen eske eske gwo bounda fè blondy konn chante eske gwo bounda fè florence konn chante non gwo bounda pa la sante chita mete bounda fè grimas nan figi moun nou pral danse nan club men anpil ki danse nan club an ka chante anpil fanm wè fè bounda yo danse nan club an ka chante. Nan club yap danse an kachèt moun pa konnen. Pase m pako yon fanm Bondye voye w natirèl jan w ye a, kounye a wap chache yon jan, wap chache pwoblèm pou w met nan mouda w. E malpwòpte sa k mouri a la, li te sipoze mouri 50 fwa. E mwen kap pale mesye. Mwen vin joure apre sa, apre live sa m konnen n pral joure, se mwen mèt kòmanse joure depi kounye a la. Nou konnen m pa pè sa mwen. Nou konnen m pa pè sa. E vin joure anba live, m annou anba m bloke moun isi a. E grenn live. Ki pa janm bloke moun isi. E grenn la nan di betiz ou nan di sa w vle m konnen nou deja. E m pa ka pè nou m pap janm pè nou isi. Biznis la pa ka rete konsa. Gen kit moun Bondye fè nou an jan se chita al dòmi sendomeng al bay foure kouto nan devan nou fè grimas mete nan figi moun. A vle di gason pa renmen nou. E w di la se bounda k pral fon nèg fou pou ou. E bounda ki pral fè w nèg renmen w? Ale di ou gen bounda w san sèvèl, ou pa ka pale anyen kot nan ken kote w pase, kounye an e gwo bounda. Ou ap vin enbesil nèg sòt pran w o serye. Ou ap gou nèg pran fanm kal lekòl gen yon bagay nan tèt li, li mete men avè l. Men kòmsi kisa bounda pa lasante? Bounda pa lasante, e sa k bounda a? Nap chita la mete yon pakèt fo silikòn nan mounda nou epi nap pran san moun ankò nan figi moun epi nou vini dis atis. Kounye a sa wap tap met silikòn nan moundal la la ou ka wè demen l antre nan studio l fè mizik wi. Si wap tap met silikòn nan moundal li mouri a la ou ka wè demen la frè li rantre nan studio l soti mizik videyo epi l atis wi. Kòmsi men kijan wi men kijan atis wi papa. Men kijan moun sa yo men kijan medam sa yo atis yale yal mete bounda fè grimas fè tenten nan figi moun mete bounda epi vye pwomotè gen ti kòb kes nan men yo pwograme moun sa yo men kijan moun sa yo atis wi yo pa atis lòt kijan non se vye nèg vye nèg gen vye kòb pipilon nan men yo vye kòb taks e nèg sa yo k mete moun sa yo sou moun wi. Anh nèg zòt mwen tem knfond vye fanm sa yo sou moun wi Anh epi vye twazò ap mouri al mta voye mwen 15 fwa Anh valpa ap ranse nan figi moun e mache mete fo bounda nan mounda nou vin ranse nan figi owin sa atis epi sou moun pase nou pa gen epi nou konn ap kèk fatra kap ranse pou nou mwen mdi nou sa mpap janm fè nou isi mwen mdi nou sa mpap janm fè nou isi. M pap janm pè nou isi. E chwa m fè isi. M pa vin la mwen pote m pa ka n mande nou isi mwen menm. M gon grenn avantaj sou nou m pa ka n grangou n pa ka n vant plen m. M se grenn nèg k ap fè show isi a la. Lèzò m pa ka n lè m grangou lè vant mwen plen. Men gen bagay m pap kite pase isi. Fò m ta mouri jodi a la gen bagay ki pa pase isi. Pa kon bèl ti fanm konsa, yon bèl ti fanm, moun fè ou Nouyòk, ou kote kote Bondye ap viv wi, Nouyòk siti wap viv, kote Bondye ap viv, ou pa gen sa pouw fè, kòmsi ou santiw difòm epi wal fè boundaw. Ou nan peyi kote Bondye ap viv, ou gen machin wap fonksyone, wap manje byen, wap dòmi byen. Humm konnen bay kisa pou fè ou bay ki mal ou gen nan mounda ou ki bay kèk espètis yo fè nan moundal ou pase li pa nòmal mesye li pa nòmal pou ak yon fanm mtou sa ou te mèt ou te mèt te gen zero bounda ou gen yon nèg kanmèm ou te mèt pat gen bounda ou gen yon nèg e pa bounda liye vre mon chè ou te mèt te gen zero bounda ou gen yon nèg kanmèm fou pou ou paske chak pen gen fwomaj yo pou jounen jodi la gade premye nèg kap goumen pou Natacha. Gade pou wè nèg kap goumen pou na esam di w gade pou gade pou wè nèg kap goumen pou Natacha jounen jounen jodia la Natacha wi Natacha pou se la pou moutre w chak pen gen fwomaj yo Natacha kounye a gen nèg kap goumen pou li pandan Donald t konn ap kraze vantilatè sou Natacha e la moutre w fi sa pa tiye tèt ou nou sou jwe kòk Natacha t lage videyo kote Donald ap kraze vantilatè sou li Donald pa bezwen l Misye chita la ranse sou Facebook li pap regle anyen men wi kounya Natacha sipèsta wi Natacha atis kounya Natacha atis Facebook men Natacha ap degajel men lontan kounya la vye Donald pat sou anyen te konn ap kraze vantilatè sou Natacha wi se la poum moutrew chak pen gen fwomaj yo lè w gon bèl ti fanm kèm fèm mal men lèm kòmsi lèm tande se sa lal fè kèm pa fèm mal ankò. M panse se yon moun ki rete konsa l mouri, kè m gentan fè m mal, m son nèg ki sansib. Kè m gentan fè m mal wi, m panse se yon moun ki chita epi l mouri, oubyen nan yon aksidan l mouri. Kè m gentan fè m mal, m di o yon bèl timoun konsa pou l mouri mal konsa. Men avadra an se al sanble kòb, manje kòb nèg pòdepè, pran kòb nèg e pran pran kòb nèg e okap, al fè bounda. E nouvèl ki vin rive mwen yo di m se e kòb nèg okap avèk nèg pòdepè k t al fè bounda. Men nan kisa nou tonbe. Men nan kisa peyi a tonbe kounya la. Yon moun te konn la depi ou pa yon gwo bounda ou pa alamòd. Depi vant ou pa plat ou pa alamòd. Mwen menm di nou sa klè mwen menm. Kounya depi vant ou pa plat ou pa alamòd. Depi bounda ou pa plat ou pa alamòd. Lontan se gwo vant ki tap mennen. Ala gwo vant mwen pa konprann. Lontan se gwo vant ki tap mennen n ayiti, depi ou gen gwo vant ou gen kòb, kounye a depi ou gen gwo vant fanm pè. Nèg ki pa gen kòb yo, mwen menm. Ewe, ewe, se lajan k konte wi. Ala m ap tande, oh wi, lajan k konte wi. Bon mwen m pap al ni nan gym m pap al fè anyen m pap fè spò map ret janm ye a menm poum wè si fanm pa pranm menm e lajan liye fanm pa janm renmen w vre dew pa gen kòb ou pa gen fanm m tou di mizisyen yo sa se menm jan a mizik dew pa gen kòb ou pa ou pa sipèsta dew pa gen kòb ou pa atis se menm lap di mizisyen m yo sa w panse map anmèt non dew pa gen kòb ou pa sipèsta. Arly ka rele tèt li sipèsta, Richie ka rele tèt li sipèsta, Pipo ka rele tèt li sipèsta, Gazzman ka rele tèt li sipèsta, Richard Cavé ka rele tèt li sipèsta, men nèg sa yo gen kòb y ap fonksyone. Epa chita la di mwen janm gifted, m gen talan, epi menm 30 dola w pa gen sou akawont ou. Nan men lè w grangou al manje talan, lè w grangou rantre manje talan, e chita o m gen talan, o m gifted, non! Superstar rele kòb, fòk gen kòb. E sak fè jounen jodi a la m son superstar, m son rock star, m tout nèt paske m gen kòb. M gen kòb map fonksyone byen. Lèm di w nèg sa nèg pa se blag, an ri nan m sa non. Afè bagay ou gen talan e nan mundò w, manje talan w lan. Ou gen talan w kòmsi ou gen talan, menm yon bèl machin ou pa gen. Ou gen talan ou pa gen anyen, oh wi m gen talan, oh wi sesi sa, men manje talan. Manje talan, kisa talan pral fè pou ou? Ou pa yon goud nan moun dò, ou pa gen yon bèl machin, ki fanm ki pral pran w? Ou pa madan Chaba al Dubai san Chaba? Si Chaba mouri la, bay sa k tiye Chaba. Madan Chaba Dubai la. Madan Shabba Dubai san Shabba yo. Si Shabba mouri la bay sa tiye Shabba yo. Mwen menm madanm mwen. Bon madanm mwen pral nan biznis mwen la. Fwal dim sa 5 fwa wi. Oh baby m pral nan biznis lan wi. Oh baby m di m tande cheri w mwen talè. M tande. Bon kounye a map madanm mwen ta leve lal Dubai. Pandan Jimmy danje la ala koze papa. Antouka ti mesye mwen m pap fè leson pou nou men genlè fòm krache bò kote nou lèm krache poun pilel paske sa enpòtan son flanneur kap pale la Jimmy danje kap pale mesye son flanneur kap pale fòm krache poun pilel e klè on flanneur kap pale fòk mwen krache Shabba la konpres sou tèt wi Shabba nenpòt 4 è. E si m manti vin demanti m mwen menm. Madan Shaba Dubai pandan Shab Manti Shaba Ayiti sil Miami Shab ap veye timoun madan Shaba Dubai antouka e gwo koze mesye men pwoblèm peyi an lè w pran moun kòmsi lè w pran moun ki pa konprann m ta ba madanm mwen defi m ta rache tout dan nan dyòl li nèt m se grenn nèg ki pa jwe madanm mwen ta leve lal san m pa konnen ou pa di m sa madanm mwen pral nan biznis lala. Pandan map domi fòl levem m twòf wai baby leve pral nan biznis la m di ah ok ale map vini kle mwen ak gason kay la ay mwen ak gason kay la isi a epa fanm ki gason kay la menm fanm pa bòs mwen m pa janm viv sou kont fanm mwen menm m twò frekan m se grenn nèg ki twò frekan m ta viv sou kont fanm m son nèg ki frekan anpil defwa lèm rete m rayi tèt mwen. Nan mwen m tap viv sou kont fanm. Gwo koze wi bwa. Madan Shaba leve lal Dubai. Shaba gen gwo bwa. Yo isi epa dire tro an kite dosye sa yo. An kite dosye sa yo pou weekend nan pase weekend nou ap bel anpil. E m gen tan lem reyalize weekend nou ap bel 2000 moun kanpe. E ma dire tro 2000 moun. E ti mesye m yo ti mesye oyes mwen yo. E papi mawozo, Dabens, Oky James, Ti Junior. Grasso tout sa yo se ekip nou Universal e Clifford Chancy Alnatas Ayy tout ekip nou m tèlman gen nèg la gen nèg map bliye depi m di yo yes tout nèg jwenn Vladenjoy e New Dore pral fon gwo lòbèy nan lakou Senmak e m kwè jedi 5 out pral gen lòbèy Jimmy Danger Kalan m ka pran elikoptè a moute m ka pran elikoptè a M moute, m moute, se Mack m konnen. Mas Doudou ki se mèt cho sa, Universal ki se mèt cho sa, Julio Pierre, mesye nou konnen jodi a madi l ye, madi m pa bay tout nèg respè sa yo, men m reziye m, men madi a tounen yon lòt bagay nan men m. N ap jere madi a konsa, men dosye k vin jwenn mwen la, se bagay fanm, se bagay fanm nan mache al fè vant Sendomeng, al fè bounda Sendomeng, kounye a, kounye a, gon lè n ap rive tou. Kounya kolèt pral rive tou. Nap fèt nap fèt non li pa posib menm tonnè boulem tout fanm kal fèt si yo te ka mouri grenn pa grenn tap fè fèt tout fanm ki chita al bay foure kouto anndan yo foure pike anndan yo kounya si yo te ka mouri grenn pa grenn menm jan fanm sa kounya li tap bon men mpa met moun sou tè sorry sim pale konsa mwen mpa met moun sou tè men dèfwa depa moun nan fè yo moun yo moun yo sòt yo sal hein pou gen 8 a 9 mil dola 10 mil dola pandan ou te ka kreye yon biznis avèl Ou te ka fwa gadel nan peyi a, ou pito al fè boumdò pou vakabon wè w. Pandan 10 mil, 20 mil dola, 12 mil dola sa a, te ka bon ti biznis. Antolin cheri ouvè kò w kale kò w. Pandan kòmsi ou pran kòb sa w gaspiye l wap ba doktè Patrick oubyen doktè m pa konnen an, lè nou pran kòb sa yo pandan e kòb sa a. Ou te ka chaje oubyen pou mete yon lòt dimil sou li fè yon venmil dola epi ou fè yon bèl biznis. La ou konnen ou gen yon bèl biznis k ap ede w, k ap ba w kòb, ou di blan an, m pap travay avè w ankò. M gen pwòp biznis pa m nan moman la kounye a la, kite m jere tèt mwen. Men kounye a lè w gade fatra sa yo, se chita al fè bounda yo, se chita panse fè bounda, sa vle di bounda se lasante. Kounye a ou panse ni Florence ni Blondedy an sante? Non yo pa an sante.

Ala di grès la grès pa vle pran sante. Kounye a moun yo poze chita mete vant mete silikòn nan mouda yo.